Bonjou bonjou bonjou bonswa sa depan de lè wap gade video sa Zanmi mwen yo se Renel TV Promo ki rive lakay ou jan w konnen l deja mwen toujou di w se referans pou tout bezwen w yo Renel TV Promo pa sètèlman Espesyalize l nan sinema casting nan tutoriel, men li fè w konnen tout sa k ap pase nan mond lan. Jodi a, Renel TV Promo pote pou ou yon nouvo tutoriel ak yon nouvèl ki vrèman tris e lamantab, men kanmenm nou oblije tande l. Ki sa l ye? Tout moun konnen Sè Woz Jòj se yon sèvant de Dye k ap priye anpil, k ap sèvi Bondye ak tout kè l. Tout moun konnen patou e ayè li toujou ap chante pou l ba Bondye glwa. Ebyen, apre li te vin tonbe pa yon kout maladi, li te toujou ap kontinye chante, li te toujou rete enfim, ebyen jounen jodi a Sè Woz frape pa lanmò. Dapre rechèch ke nou fè, Nou rive konprann ke. Nou rive konprann ke ta sanble Sen Woj mouri pi vit pa rapò de trètman ke mari li ap ba l. Men nou konnen lèzòm, dapre lè y ap pale, dapre lè zon di, nou pa ka fin rive konprann èske se vre. Men sa ta va tris pou gen yon madanm nan kay, Ki la pou ou kòm konpay pou Tava. Koz lanmò li pa parapò de trètman ke ou pa la pou soutni l nan dyalòg, nan amou an afeksyon. Sa tris anpil pou sektè levanjil la. Tout moun konnen Sè Woz. Sè Woz rive e jwenn lanmò li a 41 an, ki se 7 Out. 2020 an la, nan tout rezo sosyo, anpil bri ap kouri nouvèl gaye. Men, daprè tout kritik ke nap pote, eske se vre? Kòman sektè levanjil la pral reyaji? E nou rive konprann ke gen anpil pastè, anpil manm nan sektè levanjil la, ta sanble yap fè negòs ansanm avèk Bri lanmò lanmò sè rose. Men sa paka fèt nou paka nan kèt pou nap fè e rikèt pou sè rose yon moun ki tap chante pa touye aeb levanjil mezanmi sa pa bèl ditou mwen menm kotem ye a renel ti voumou mwen reyaji sa pa bèl li paka fèt li pa dwe fèt lè yon manbo mouri Moun sa tere san pale san bri men yon sèvant de Dieu paka mouri konsa epi se konsa nou ta konpòte ebyen nou pote kondoleyans nou a 3 jèn anfan sa yo ki inosan. Kouraj ke lavi pa fini. Kote yonn nan yo te deklare, pi gran an, je crois, l ap kontinye travay la, l ap kontinye lit la pou l ba levanjil kote l pase. Se sa li ta byen bèl. Pou mwen menm, Sè Woz pa mouri, Sè Woz ale nan bra Jezi. Sè Woz nou p ap janm bliye ou. Nou pap janm bliye ou ankò e nap toujou sonje ou. Mizik ou yo rete nan memwa nou kapab ede nou e ban nou leson anpil anpil. Si w ta renmen konnen plis, kontakte nou e nou fè w konnen ke antèman ka posib pou fè 29 an nan mwa sa menm. Ebyen vekem pou ou zanmim kap lite avèk levanjil la pa dekouraje gen anpil difikilte gen anpil sitiyasyon kawotik nou pa konn pouki e kòman sa fè rive men Bondye konn tout bagay selman zanmi mwen Pa bliye sipòte jèn sa yo, ba yo sipò ou moralman, ede yo pou yo kapab fè levanjil, pou yo kapab avanse. Ebyen zanmi m, se zanmi pa w Renel TV Promo. ki te rive lakay ou, ki te enfòme ou de tout sa kap pase, de tout aktyalite. Tout staff Renel TV Promo yo voye yon gwo kondoleyans pou tout jèn sa yo. Pa bliye like, abòne, poutèt tout enfòmasyon ta vle konnen, tout sa ou vle konnen ankò Mwen di, Rete an pè, ke nanm ou repoze an pè sè Rose, kouraj zanmi mwen yo, pa dekouraje, lavi a du vrèman, pa bliye Jezi a la pòt, se moman pou nou aranje nou. Se te yon mesaj Renel TV Promo depi o Brezil. Mèsi zanmi pam.